Nan mwad mas sa kap rantre la pral gen vòl Newark avèk Boston medam e mesye. Rete gade video sa de kòmansman jiska la fen poun kapab konnen tout detay konsènan vòl sa yo ki pral fèt Newark avèk Boston. Bonjou bonswa tout moun byenvini sou Kazotoub se toujou yon plezi poun rantre lakay ou nou kapab enfòmew Prensip la pap chanje, se toujou abone a chanel la, si w fèk tonbe sou chanel sa abone avèl e aktive klòch notifikasyon pou pa rate okenn video nap gen poun poste yo. Jan sot di la, e nan mwad mas sa kap rantre la, e pral gen vòl New York avèk Boston medam mesye kap rele an Ayiti. Sa nou dwe konnen premyèman, e vòl sa lap kòmanse trè trè trè byento trè bonè nan mwad mas la. E vòl sa a se Sunrise ki pral fè vòl sa a, se konpayi aryèn Sunrise ki anonse ke e nan mwad mas sa la yap gen vòl pou New York avèk e Boston a di ke de de New York avèk e Kap Ayisyen epi de Boston avèk Kap Ayisyen. Vòl sa a se pou ranfòse konektivite vòl sa a se pou ranfòse koneksyon ant e nò peyi Dayiti avèk nòdès Dèzetazini. E se yon vòl se yon kominike e ki soti e 26 fevriye an. Vòl sa ap kòmanse nan kòmansman mwa mas la, kidonk 17 mas, 17 mas 2026, n ap jwenn yon destinasyon nan èpòt Okap lan pou ale nan èpòt entènasyonal Logan, Logan ki sitye nan Boston, epi lyezon Newark la via èpòt entènasyonal Newark Liberty k ap kòmanse 30 mas 2026. Sa vle di ke vòl k ap konekte Kap Ayisyen avèk. Avèk Boston non se 17 mas lap kòmanse, 17 mas 2026 lap kòmanse, tandi ke vòl kap konekte New York avèk Kap Ayisyen lap kòmanse 30 mas 2026, se konsa ke bagay yo se, se pa chak jou ke vòl sa yo pral fèt, son vòl ki kap di Boston avèk Okap, son vòl ebdomadè ke li ye. Chak madi ap gen vòl Okap avèk Boston, se non Airbus A. 320 ki gen kapasite pou l pote 180 pasaje ok 180 pasaje epi l ap retounen e mèkredi l ap retounen mèkredi a di y ap vwayaje madi y ap chak madi epi y ap retounen mèkredi a di yo ap retounen menm jou an epi de epi de vòl de vòl ki pral genyen pou New York la li menm se de vòl li ye e y ap fè lendi avèk samdi L ap kòmanse 30 mas 2026. 30 mas 2026 se menm bis la, se menm se menm Airbus A 300 A 320 an e l ap retounen o Kap Ayisyen le madi avèk dimanch ok. Yo prale lendi y ap retounen madi yo prale e samdi y ap retounen dimanch se konsa sa ye medam mesye anpil moun ki nan zòn sa yo ki nan Newark ki nan Boston prepare nou e disi disi 17 mas k ap vini la Se prale premye vòl IBC pral inogire ant Okap avèk Boston. Prepare nou, sa di ke gen kapasite yo kapab pote 180 pasaje, 180 pasaje epi y ap retounen, y ap retounen mèkredi sa se pou pou Boston nan menm se nan èpòt entènasyonal Logan, Logan epi pou New York la li menm se nan èpòt entènasyonal New York Liberty. A di ke vòl sa yo se se se nan mwad mas la ke y ap kòmanse pwiske gen anpil moun ki nan eta sa yo, ki nan zòn sa yo ki t ap mande kilè ke

E n kapab di direktè jeneral Sonraz la ki se Gary Stone, li soulinye te se pa yon sèlman senp vòl eksetera ke li ye men se yon fason, se yon fason pou yo ka konekte fanmi ayisyen ki nan dyaspora avèk peyi yo. Piske nou konnen ke sa fè lontan la moun yo pa ka vwayaje soti Etazini pou vini Ayiti fasil. Se tou resaman la avèk IBC nou wè li plizoumwen fasil avèk Sonraz kap fè kèk vòl nan kèk eta nan Etazini an ki kapab fasilite Kèk grenn moun rantre malgre sa gen moun ki toujou pè rantre men moun ki nan kapital yo la kondisyon difisil pou yo pwiske pa gen vòl Etazini dirèkteman avèk èpòt Tousen Louvèti la moun sa yo oblije pase pa Okap oubyen pa Okay eksetera bon gen moun sa yo majorite moun sa yo prefere pa vin Ayiti anpil ladan di toutan Tousen Louvèti pa ouvri yo pa ap vini, byenke Toussaint Louverture a tanzantan y ap anonse ke l ap reouvri men li pako janm fèt, jan jan Premye Minis lan sot di l la, Toussaint Louverture ap ouvri trè byento, trè byento, pa gen yon dat, pa gen yon lè eksetera ki pa janm fikse, se tout tan y ap di y ap ouvri, pske nou konnen ke èpòt Toussaint Louverture lan se pòt lan, se pòt ki se pòt ki relye peyi Dayiti avèk rès mond lan. A di lè n pran Okay, lè n pran Okap, Jakmèl, èpòt sa yo se fenèt nou kapab konsidere kòm de fenèt. Men èpòt entènasyonal Tousen Louvèti lan se pòt la menm ki ouvri Ayiti avèk rès mond lan. La, nou pa konnen, nou swete tou desizyon sa yo pran trè rapid piske peyi a bezwen sa. Nou wè ki angouman ki genyen nan moman sa a pou anpil moun vini nan vil pwovens yo, espesyalman kote sitou ki gen, ki lye, ki gen koneksyon èpòt yo, eksetera. Lè n pran Okap, lè n pran Okay. Lè m di Okay, m di Gran Sid an jeneral, Okay, Jakmèl, nan Nip yo, Jeremi, eksetera, pase moun yo gen, moun yo gen gwo angouman pou yo rantre, pou yo vini nan depatman sa yo, ki gen, ki gen pòt sa yo, Okay la, nou, Okay la, nou ka temwanye sa, nou wè ki sa ki gen Okay kounye a, ki sa ki gen nan Gran Sid, nan komin, nan zòn avwazinant yo, ki angouman ki genyen pou moun vini Okay. Se konsa tou e lè tout vòl sa yo ap fèt medam yo se jan ke li fèt e Boston avèk Kap Ayisyen an, New York avèk Kap Ayisyen an tou e konsa tou nou vle tou pou l fèt de Boston a Okap e de New York a Okap de plizyè eta nan Etazini se pa sèlman Etazini nou kab di tout rès kote depi kote ki gen ki gen ki gen Ayisyen kap viv ladan pou yo ka vini alèz pou yo ka vini alèz poukwa pa Brezil, Chili, Meksik eksetera. peyi nan karayib yo etc peyi sa yo paske ayisyen nou tout kote nou menm nou tou patou se sa fè ke nou bezwen de vòl ki kapab konekte direkteman peyi sa yo avèk anpil vil e nan peyi se pa sèlman nan kapital la avèk anpil vil nan pwovens sa di ke men egzakteman men egzakteman sa nou bezwen li pa oblije ke Pou w ap soti Okay, pou se moun Okay, pou w ap vin Okay, pou w pran yon vòl de Boston pou mete w Okap aprè pou w pran avyon pou mete w Okay non. Sa l ta, sa nou vle nou menm se moun ki pral Okap la li pran yon vòl de Boston a Okap. Moun ki pral Okay la li pran yon vòl de Boston a Okay. Ensi de swit. Moun nan pral, moun nan ap sot Miyami li pran yon vòl de Miyami. a okay se moun okay li ye li se moun okap li pran vòl de miami a okap se konsa ke li li se konsa nou bezwen se sa nou bezwen li pa oblije fè tout bagay sa yo pou l soti okap pou l al okay pou l soti okay pou l al okap sa yo se pa sa yo sa se se kòmansman se kòmansman jan nou renmen di mo a se boukane tann bouya li men egzakteman se pa sa egzakteman ke n ap tann medam mesye jan nou sot di la gen anpil moun ki te gen panik pou te vin ayiti moun k ap viv boston yo ki di yo a eksetera. moun k ap viv Newark yo, k ap bay, eksetera, kounye a li pi fasil pou nou pou nou vin Ayiti, espesyalman si n ap viv nan gran nò peyi a. Si n ap viv nan gran nò peyi a, li pi fasil pou nou, n ap pran de Newark avèk Kap-Ayisyen, Boston, Kap-Ayisyen, l ap pi fasil pou nou pou nou vin rantre nan peyi nou. Se pa pou lontan, se trè pwochènman la, n ap di se 17 mas, 17 mas ke vòl sa yo ap kòmanse. Medam mesye se pou Boston ap komanse 17 mars epi e nap gen e New York la li menm kap komanse 30 mars 2026 medam mesye sa a lot avantay ki gen se vès ke se pa se se yon Airbus a 320 e ki gen kapasite pou l pote 180 pasaje ok 180 pasaje la lap gen yon lap gen yon bon kantite e m kapab di li ka ne pote 3 4 fwa plis ke kantite de pasaje ki Airbus konn pote se 30 pasaje li sa li menm li gen kapasite pou l pote 180 pasaje a di degaje nou nou menm ki bezwen vin Ayiti espesyalman moun ki nan gran nò a nouvèl sa a li plis favorab avèk nou menm li plis favorab avèk nou menm m pa di ke li pa enpòtan pou lòt yo nou men li plis konsène nou li plis favorab avèk nou menm pise lò depi depi avyon mete w an Ayiti w ap degaje pou w ale kote w soti an la ou degaje pou w ale nan depatman kote w soti an medam mesye se la nou mete fen nan videyo sa a nou di w mèsi dèske nou te kab gade l de kòmanse jiska lafen.